Nou konnen depi kelke ane e Ayiti li menm li an boulvès men sèt fwa si nou pote yon video pou ou, nou pote son, nou pote imaj e nou panse ke wap renmen video a. Nan video sa nou pwal pale ou enpe de arète prezidansyèl ke Prezidan Jovenel Moïse li menm li pran kontre 3 jij. Jij Dabrevil, jij Mecène epi Madam. Cook. Nou konnen ke nan jou ki pase yo, anpil pale anpil, anpil tole, kote ke le gouvernement, pou nou pa di administrasyon an fè konnen li subi de yon atanta de kou de, alos pou nou pa di yon entansyon de kou deta. E la jistis deja mare anpil moun. Bref. Nou pral pale tou de bagay sa yo. Nou pral fè w viv tou entèvyou ke Prezidan Jovenel Moïse li menm li fè imedyatman apre li fin pran arete an. E sesi pa rapò a jan tout moun ap opine partou, non sèlman an Ayiti nan tout medya men a letranje tou. E nou vle pran e ti tan sa pou nou kapab envite ou menm kapab abòne sou platfòm nan pandan w ap klike. Nan jèm avan finalman ou klike nan abòne apre ou aktive ti klòch lan sa ap edew genyen aksè a tout video nou yo merci ou menm ki deja fè pati grand famille nan nou pa gen anpil nou pral di kontinye pataje paske nou vle rive a 100 mil abòne e la nou deja a 47 mil felisitasyon kelke mwa 47 mil sa vle di disi 3 4 mwa ankò nou ka pase a 100 mil nou pouvon mye ke. Nou pral antre nan detay. Nòmalman nou gentan konn si covid a, jan m di l la vi nan mantal e lè la vi an se yon pakej li ye, fò ke nou kapab itilize tout sa ki bay la vi a sans. Men jodi a. Nou pwal fè yon egzèsis de dwa, m panse ke ki ka ede nou konprann plis bagay. Nou genyen gwoup moun opozisyon yo kèlkeswa bagay ki fèt li anndan lalwa yo ka pran l yo mete l ò lalwa paske yo gen avoka ki chèf de fil yo. E fò nou ka konprann sa. E nou nou pa avoka men nou pa sòt.

Arete prezidansyèl la, si l chita anndan lalwa, ki manda prezidan Jovenel genyen pou fè sa? Eske se li k dwe fè sa? Men avan tou, fò nou di nou tou, yon jij nan Kou de kasasyon se ki sa li reprezante? Nou konnen genyen twa pouvwa, le pouvwa jidisyè, le pouvwa egzekitif e le pouvwa lejislatif. Bon, nèg yo ta vle fè konnen tou medya a s on katriyèm pouvwa. Va gen pwoblèm. Menm lè li pa mansyone. E Arete an soti, li bay 3 jij, li met 3 jij an retrèt. Imedyatman. Nou pwal pwize kèk atik avan pou nou, nou pwal nan sa k rele nan seksyon, seksyon jiridik lan pou nou pale. Nou pral baze nan kesyon lwa paske konstitisyon an se sa n ta rele se manman lwa peyi an. Sa vle di li o de la de la lwa. Eske vou pouve vou pouve konprann? Sa vle di yon konstitisyon li plase pi wo ke yon kòd penal. Nou dakò. Yon kòd sivil tou, paske konstitisyon an, tout sa yo n ap di a, kòd penal, kòd sivil, yo dwe pwize anndan konstitisyon an ki se manman lwa peyi a. Bon, e, egzèsis lan pral kòmanse, èske yon arete ka mete yon seri de jij an vakans oubyen an retrèt. Fò m di nou ke gen anpil moun ki panse ke yon jij se yon dye. M ap di nou sa jodi a, jij yo pa dye. Men jij yo, yo pa genyen, jij yo, y pa menm jan avèk yon anplwaye kèlkonk ou yon sitwayen kèlkonk. Jij se sèl bagay ou pa jwe avè l. Men jij la tou fò ke ou rete anndan sa ou ye ou pa soti. Nou pral wè kisa lalwa di konsènan jij yo kisa jij yo yo menm yo ye. Nap pase paj paske m te gentan make yo, m te gentan kase paj yo. Vwala. Nou rive sou premye atik. Nan seksyon e kesyon jiridik dwa a, nou rive sou premye atik kote ke nou la konstitisyon ap pale de pouvwa jidisyè la, ke nou konnen se nan 3 pouvwa yo pouvwa jidisyè la, e se de li la e nan seksyon sa ke nou ye. Nou rive nan atik 177.

Kan ka d'enkapasite fizik ou mantal pèmanant diman konstate. Jij Kou de Kasasyon yo se yo fè pati yon pouvwa ki endepandan, yon pouvwa ki endepandan, ou pa ka deside e pran yo konsa pou jete yo, yo inamovib, sa vle di ou pa ka jete yo e ou pa ka destitye. Bon, se sa lalwa di. Mentnan, li di men kòman w ka destitye yon jij? Se lè li enkilpe nan yon bagay. Se lè tou li gen pwoblèm kapasite mantal, sa vle di li pa kapab. La, ou ka destitye l, ou ka ranplase l. Retire. Bon! N ap kontinye pase, sa m te make premye paj la. Nou pral, nou pral pati nan e, e, yon lòt atik ki trè enpòtan. Poukisa m kòmanse nan 177 la anvan? Se paske e, se li ki pale de jij yo kòmsi ke yo inamoviv. Sa demontre ke aksyon ki komèt la, nou pral wè èske li bon oubyen li pa bon. Vwala. Nou rive nan dezyèm faz konya la nou pral pati e sesi se trè enpòtan nou prale nan nan pati kote ke nou pral lir kèk atik se nan konstitisyon an nou ye toujou nou nan konstitisyon an nou pral lir kèk atik ok si kovida nou pati la. Nou pral li atik 1 an ki di Bon, eske m bezwen li li pou atik 1 an? Ok, atik 1 an di konsa, Le pouvwa jidisyè endepandan de pouvwa egzekitif. Bon, m te gentan di sa deja, m pa bezwen li atik 1 an, m pral li atik 5 lan pito. Atik 5 lan ki trè trè trè zanpòtan. Atik 5 lan di konsa.

Yon jij pa ka mele ni nan politik, ni nan tout aksyon kesyon pou gen patizan. Paske jij yo, yo pa dwe genyen sa k rele pati politik. Jij yo dwe sa n ta rele enpasyal, sa vle di yo la kòm abit. Nou wè tout sa m ap site ban nou yo la yo, avan pou m antre anndan detay kesyon jij ke yo mete an retrèt yo. Sa se pou sa lalwa konstitisyon peyi a li di konsènan le pouvwa jidisyè. Sa vle di, li klè ke menm lè jij la li inamovib, li di men kòman ou kapab bagay, ou kapab destitye l, ni pou kapab retire l, se lè ke li enkilpe, oubyen li antre nan yon anbyans politik. Men atik 2 a li di, Yo entèdi nan kesyon ni politik, ni yon aksyon ki gen kesyon manifestasyon, kòmsi pou yo ta antre kò yo nan kesyon politik, sa vle di jij yo pa nan zafè politik. Nou prale nan yon twazyèm atik nan depatman an pou nou wè ke kisa lalwa di, èske nèg yo byen pran retrèt la ou non. Vwala. Kisa li di?

Limit laj e ki pou yon fonksyonè piblik nan kesyon pouvwa jidisyè a se 65. Sa vle di, a 55 an jij la ka mande retrèt, men a 65 an li oblije pran retrèt. Bon, e se ok! An ale, ou met la granmoun. Kounya nou wè prezidan Jovenel ki pran yon arete ki mete jij yo an retrè. Eske se yon desizyon ki or la lwa ou yon desizyon ki anndan la lwa? Daprè tout sa nou li la, ou ka kite kòmantè a, se yon desizyon ki anndan la lwa. Sa vle di, jij Mécène li menm ki pwokrame prezidan ki gentan li diskou, nou wè se yon veteran. Li gen 72 an. Retrèt sa byen fèl byen. Sa vle di Jij Mécène byen kontan yo bal retrèt. Nan yon peyi tankou Ayiti, li difisil pou moun pran retrèt, e lè konnya la yo baw retrèt, prezidan an la li dwe nèg yo tout sa ki reponn, ki kòresponn avè retrèt yo. Nou genyen jij ankò Dabreville, ke yo te jwenn sur les lieux. Kisa lap fè kote li ye a? Bon, misye li menm nou pa konn laj li. Men m panse ke e ke fò ke li menm li ta nan 55 ou byen li depase jiska m panse sa. Madam Coq, m panse ke bon yo di ke li gen 58 an, sa vle di e nèg yo nan laj pou yo ta pran retrèt. Men pou ki sa Prezidan Jovenel Moïse se nan moman sa li pwofite bay nèg yo retrèt? Eske se paske li sispèk ke nèg opozisyon yo te sible Madam Coq E nèg opozisyon yo, paske pitit Desalin se Madam Kòk, nèg opozisyon Andre Michel yo se Jij Mecène, pardon, nèg mesye Lavalas yo se Jij Dabrevil. Eske vou konprene? Sa vle di se son ba anbyans konsa. Prezidan Jovenel li menm li pase anlè li retrèt. Retrèt sa chita ti mesye, li anndan konstitisyon. Konstitisyon an di laj nèg yo. Fò yo pran retrèt, se yon prensip li ye, enben prezidan soti sou bèl okazyon sa li bay nèg yo retrèt. Mentnan, konsènan yon jij, m te di nou yon jij pa yon dye, depi ou fè erè, ou pèdi tout sa ke ou genyen. Mwen sa ki fè m mal se paske mesye Mecène, e gen yon nèg ki fè yon pòs sou Facebook li di ke, alò se yon ami a mwa, m pap nonmen non l, li di nou panse gen moun ki mye plase pou dirije Ayiti ke Jij Mécène, mwen pa di li pa ka dirije l non, mon frère a mi frère. Men li pran l mal. Yon jij ki gen, gade, pi ansyen jij, gade, pi ansyen jij ki genyen dans la cour de cassation en Ayiti, pi ansyen, paske li aje de 72 ans. Sa vle di li gen yon lejète nan bagay la. Nèg la granmoun, nèg yo annik vini yo pran l, li raray, yo chofe tèt li, yo fè l al tonbe nan yon demagoji. Yon nèg ki jij mesye, se pa yon nenpòt nèg non. Lè w nan lekòl de majistrati an Ayiti, yon jij pa yon sèpafè a non. E se sa k fè w wè yo endepandan. Men, nou kapab rann kont gen yon pakèt demach ki t ap fèt nan kesyon KEP, nou wè opozisyon an pran lari yo di KEP a li menm li ilegal paske li pa prete sèman devan paleman, li pa prete sèman nan lakou de kasasyon paske nèg yo te bòlgote bagay la. Ayy! Bon! Puiske se konsa sa ye, enben, mes chers amis, an Ayiti la, nou kapab wè yon pakèt moun ap fè tole, di, Jovenel, yo diskrimine prezidan an, bagay, li pa ka ran sa a yon jij. Yo men yon jij pa yon dye, paske jij yo, yo fè flay. Ok, yo fè flay. Jij Dabrevil, kote l te ye an, sur les lieux, li pa gen dwa la. Ok. Jij Mécène ankò antanke yon veteran ki byen travay, ki gen yon bèl karyè nan kesyon jistis an Ayiti epi pou wè misye rive la podyab yo fè l prete sèman kòm prezidan, yo pase e bon sa grav men sa m renmen nan bagay la e. La justice li aplike e sak fèw di la loi est une pour tous. Menm jan la lwa prevwa di me koman w kapab fè jij la ou ka retirel ou ka sesi ou ka sela lèl enplike nan politik lèl fè tèl lòt bagay wi ou kapab paske jij yo se arbit ke yo dwe ye yo pa gen dwa gen parti politik nou konprann sa ok sa vle di nou pap tounen sou sa ou ka di sa ou vle dayè se lopinyon dabò.